Et fò ta di m te ka di w Babouchi t ap kache story an petèt li te ka toujou gon ti feblès li te ka toujou renmen Kadilak. Dèfwa lè yon bagay t ap pase nou, nou pa gon vwa vrèman vre pou nou mete l deyò. Si gon ti zanmi nou ki fè mesaj la pase pa yon moun ki gen pi gwo vwa pase nou mete dosye a deyò jis rete nèt pa janm reponn pa di si se wi pa di si se non paske tout tan w pa reponn pou w di se manti e fò w ta di son verite kap sikile. Bon Mezanmi tande byen, dosye babouchi an e kadilak e dosye sa li parèt vrèman konplike tande byen nou sot tande sa Mendel di nan entwo a ebyen ou menm ki pa konn zen an ou menm ki pa konn sa kap di atè a la ou ka pa konprann sa Mendel di an pa bliye ke kada te konn pale de sa deja. Sa fè kèk tan Kada te konn fè pòs sa a kote li di ke Babouche konn pran anpil baton nan men Kadilak epòk yo te ansanm. Babouche te monte live pou l te demanti sa Kada di an. Tande byen, pou l te demanti sa Kada di an. E pou moun ki ap swiv entènèt lontan, te gen yon bif Westerlie avèk K-Dilak. Epòk K-Dilak te Sendomeng, Westerlie te Sendomeng. Kote ke Westerlie alepòk te konn kreye kontni, Westerlie te deklare ke Bedjine konn pran baton nan men K-Dilak. Bagay sa a. te tèlman fè Kadilak fache, Kadilak te gen pou l al jwe pandan Westerlie te nan back stage oubyen nan sal kote ke yo te rezève pou atis, laprès eksetera, ebyen Kadilak te egzije pou yo mete Westerlie deyò nan sal sa a. Sa se pou moun k ap swiv entènèt lontan. Ok kidonk dosye baton sa se pa on dosye kap pale kounya men jan Mendel dil lan erè Babouchi fè li te de li te monte demanti Kada lè Kada te parèt avèk dosye sa ok pitol te fè silans e se pa on ti bagay son gwo bagay kap pase la. Ou menm ki pa konprann, ban m ba w tande sa a. An n tande sa apre pou n tounen pou nou ka kontinye mete zen an kontèks pou ou pou n ede w konprann sa k ap pase la a. La li al dèyè zam frè a epi l tounen. Mph.
Li ale l trennen m yon kote ki gen yon twou. M panse yo rele bagay sa yo twou rego. yeah.
Kmnse lap banm on lap dim on pakèt bann bagay. Lelo koman wap pase Pou mwen bon se swa. sete dènye jou m tap viv cuz li vrèman tankou brake zam nan sou mwen poul touyem li dim tankou lap fin tirem epi lap jetem la pa gen moun kap konn kotem ye m tonbe kriye m kriye Lelo koman wap apre pase gon moman m vin swa. rete M pa kriye ankò. Epi m jis gade l nan zye, epi m pa di anyen. M panse se, m panse se epòk sa a kòmsi m vrèman tankou di, m m. Epi apre sa li trennen m nan machin nan pou l make sure ke l fè bagay ansanm avè m. Tande sa!
Tande sa! Tande sa! Tande sa! Pou l make sure ke l fè bagay ansanm avè m. Tande sa! Tande sa! M m.
Epi apresa li trennen m nan machin nan pou l make sure ke l fè bagay ansanm avè m.
Li pa fè bagay avè w non, li vyole w. M panse ke misye fè sans a sa misye di an la. Misye di l pa fè bagay avè w, li just vyole w, li fè kadejak. Li vyole w. Ok. Paske pou gen fè bagay fòk 2 moun yo jwenn feeling. Fòk fanm dakò, nèg dakò epi feeling ap pataje etc. Tòlpin ap voye. Men si l fin bat ou, li manke touye w rale zam di l ap lage w nan tou rego apre sa l trennen w, li mete w nan machin li met tchoul fè bagay avè w. Sa pa fè bagay, sa rele li fè kadejak. Bon m panse ke dosye sa li vreman e dosye sa li enpotan wi dosye sa dosye sa e mwen menm pèsonèlman se poutèt sa m pa janm di se de kadilak e enfliyansez lan ap pale paske li pa site non kadilak pa kont anpil moun nan kòmantè di wi Se bon lò kap bay la. Anpil kòmantè vrèman anpil kòmantè e vin jwenn sa ke mwen sot ba nou tande a la a kote Mendel li menm di Babouchi te demanti sa a lè Kada te vin avèk dosye a. Kounye a ou pa ka vin avèk dosye sa ankò pou ou panse tout moun pral bay Kadilak bwa kale pou ou. Li fè sans la. Li fè sans. Paske, si. Ou pa gen kouraj pou pale yon dosye, dosye an pran lari, se ou ki viktim nan. Angiz ou fè silans, si tout fwa w pa nan pozisyon pou w vin konfime sa k ap di an. Angiz ou fè silans, se moute w moute pou w vin demanti sa k ap di an. M panse ke pa gen moun Li pral kanpe pou ou la paske ou demanti l. Menm devan jij, si w demanti yon bagay, si w sibi yon bagay ou demanti l, jij lan prèske pa ka fè anyen pou ou. Li prèske pa ka ba w jistis. Tande byen ok, ou pa t gen fòs pou w denonse l si se vre, ou pa gen fòs. Kada denonse l, swa yon ti zanmi w, swa yon moun ki pwòch ou. flite bagay lan bay Kada, Kada menm lagel straight up. Apre sa ou moute ou demanti sa. Men kounye a nan reyalite show an, ou vin ap bon pakèt story, menm sa Kada te konn ap di yo se yo wap di. Ou konprann? Se nòmal si gen moun ki pa pran w twò oserye, pou yo pa pran w oserye. Ou pa ka twò kont yo. Ou konprann? Si gen moun k ap mande èske se pa yon bagay ou fabrike, ou pa ka kont moun sa yo. Paske si nan yon premye tan ou te demanti l, kounye a ou vin ap esplike tout bagay sa yo. Si gen moun ki di, a, se sa mnè bòs di bezwen fè eksetera, a, dèyè san mil dola Miami Boy lan li ye nan cho an, a, ou konprann sa m ap di w lan? Li fè sans. Li fè sans wi. Men m panse ke sa se yon bagay ki grav men fòk si se ta manti. Si se ta manti oubyen akizasyon ki pa ka verifye, m panse ke ekip Kadilak ta sipoze di yon bagay. Pa bliye ke dosye sa, tach sa, tach sa tache sou do atis lan lontan sa. Li ap pale pa anba lontan sa. M di nou bagay Westerlie an. M di nou bagay Kada a. Tout bagay sa yo.

Bagay lan kòmanse fè gwo deba sou tiktok lan la. Bagay la kòmanse mete moun yo an kòlè sou tiktok lan la. Gwo live ap fèt, moun ap rele bay opinyon, ou konprann eksetera, paske bri an kouri twòp. E sa demwazèl lan ap di an, sa Babouche ap di yo grav anpil bro. Sa l ap di yo se pa ti bagay piti non l ap di la. Sa pi rèd ki ke dosye P Diddy, Sa pi rèd ke dosye P Diddy an. Ou konprann? So, sa se pa yon bagay blag kap fèt la. So, eske se de atis lan enfliyansyez la ap pale vre? Bon, mwen menm m preske m confuse paske map gade atis m konnen an, sa ke m konn wè kap chante an, map di kèt, ou kwè se misye ki ta kòmsi nan nivo sa, nan nivo demon sa? Kwè misye k ta kòmsi nan nivo yo m ap lage bagay la straight up nan nivo psikopat sa kwè ta misye paske m pa wè l lakay misye alò m ap pale w de lwen mwen menm ou konprann de lwen m pa wè l men tout fwa tou m konn gen anpil nèg kòmsi lè w gade yo ou wè nèg la kòmsi gen yon tanperaman toujou ta ri eksetera epi nèg la s on mechan l ye ou konprann gen moun ki konsa. Yo babouchi si moun ap doute se ou k fè sa paske se ou k te demanti l nan yon premye tan lè Kada te vin avèk dosye a se ou k te demanti l si gen moun ki plizoumwen vle kwè tout sa w di yo se paske gen rimè k konn kouri deja gen rimè k konn kouri deja sou do atis lan nan menm sans lan antouka. Mwen menm mwen la map pote tout dosye yo pou nou depi gen update map potel pou nou ou konprann m pap kite nou rate anyen map opine map di sam panse etc paske se sa nou la poun fè se pou sa w swiv nou pa bliye subscribe avèk platfòm youtube lan apre sa travèse sou facebook apre sa travèse sou tiktok menm non an pa gen de fidjiplòk rrrr.